Frèz e sè byeneme ebyen la polis deside mete pyel atè la polis deside mete sekirite nan peyi a kòm sa dwa. Yè swa yon gwo evènman pase nan dèlma 31 kem pral eksplikew ki kote fim sa te kòmanse. Ebyen, se pandan lapolis t ap fè sikilasyon nan, se pandan lapolis t ap fè yon kontwòl woutin nan Dèlma 75, epi yo resevwa yon alèt, epi gon machin kontijan sispèk, machin sa ki sispèk la k ap pase, Lapolis pa ka konprann yo, menm jan ou wè sa k te pase nan baz 400 Mawozo a. Machin sa a, yon pikòp kolorado nwa, imatrikile Enstans Tanporè 06 9 85, ki se pou Food for the Poor, yon òganizasyon. Ebyen frè e sè byeneme, fò m di nou, Anndan machin sa te genyen 3 kidnapè. Mesye yo se sitwayen ke yo ta pral kidnape men malerezman move chans pou yo se sou lapolis yo al sote. Pandan yo al sote sou lapolis la, rapidman patwouy polis la lage dèyè mesye yo, mesye yo kite machin nan e kòmanse kouri. Ayy fout la polis di rete, yo te moutrem kouri tou nan akademi, saw tande a frè e sè byen eme, yo pèt on boulin dèyè bandi yo, oh nèg kouri la polis kouri dèyè yo, nèg kouri la polis lage dèyè yo, nèg ap file pase desann la polis kontinye file pase desann dèyè yo, oh oh men tout ou tande yo ap kouri a frè e sè gen youn ki tou ap kouri a zam li nan dol tou wi, li pa nan rans. Donk sa w tande a, nan kouri kouri kouri kouri ou konnen lapolis li menm li gen plis teknik, ou ka pete kouri epi menm l ap bare devan pou ou. Menm jan lè w te piti, lè w leve an pwovens, granmoun nan ap bat ou pou w ap pete kouri, lè w gade w wè granmoun nan kòmanse resite priyè l chak, ou pete kouri w sot tonbe vip Ou pète kou ou sot tonbe vip, sa vle di a priyè sèlman e lap bat ou. Lè konsa ou oblije rete tou dousman, tann granmoun nan pran ou pou lap ba ou yon flebwa lap ba ou aprè sa pou al foubi dèyè ou yon kote pou kriye. Men zafè ap pete kouri devan granmoun non, fò lapolis ta jwenn avèk kèk bon granmoun andeyò k pou ba yo 1 pwen sa. Se trè zenpòtan wi frè se sè. Lè yon bandi panse lap pete kouri, li pete kouri epi li sot tonbe vip. Adje lavi sa o! Lè w leve nan mòn se gwo koze wi frè se sè. Donk, kounya la a, sa ki pral pase, lapolis pral arive kouri, kouri, kouri, kouri dèyè l jiska Dèlma 31. Ebyen, rive yo rive Dèlma 31, ki pa twò lwen Minis kilt la, sa w tande a, ebyen, gon ti match amikal ki pral fèt la paske bandi a di mwen menm fòm sove lavim lapolis menm di ou pa prale ti gason fòm pran w kanmenm sa w tande a kout bal mare kout bal ki mare sa ebyen lapolis pral rive stope ebyen jenn gason sa li pral sot tonbe sa w tande a sèvèl tèt li ap prèske fon sèl ansanm ak koul tèlman plon an pete tèt li frèzesè ebyen selon divès enfòmasyon ki arive jwenn nou. Donk, bandi sa k tonbe a, siman w ap konnen nan ki baz li soti. Selon deklarasyon pòt pawòl lapolis la Garry Derosier, li deklare ke bandi sa ki tonbe yè swa anba bal lapolis, li fè pati de gang gran ravin ki dirije pa Ti Lapli. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen lè yo fin vide bandi sa atè, Lapolis pral jwenn yon zam tip AR 15 seri CM 108 10, yo pral jwenn divès plak machin andedan pikòp Colorado sa, yo pral jwenn divès inifòm lapolis e machin sa li te abandone, li genyen divès plak ladan, plak enstans tanporè ak plak sèvis de leta. Sa vle di Ou ka kontre machin nan wè enstans tanporè ou panse se kèk òganizasyon epi ou menm ou rete bò lari a wap kale kòw wap pran pleziw epi sa w tande e gade yo gade yo pap yo pran w yo tchiuup yo foure w nan machin nan epi yo al ansanm ak ou konsa tou ou ka wè machin kanpe sèvis de leta epi sa w tande a ou rete wap kalbende wap pran pleziw epi se gade w gade Ou wè mesye yo pran w, yo foure w nan machin. Men a 7 è tou nan nwit frèzesè, jan w machinis sans tanporè fè nan lari. Sa l ap fè nan lari a? Yon machin sèvis de leta ou pa lapolis. Sa l ap fè nan lari a? Non fò n poze tèt nou kesyon sa yo. Kon sa lè nou wè moun sa yo nan lari byen ta yon wikenn ankò pou n konnen ki sa y ap fè. Si se pa kèk kou yo ap fè. Ebyen frèz e sè byeneme fòm di nou, machin sa, kolorado nwa sa, ebyen kriminèl yo te ladan yo tap si ki le a. Li se pou òganizasyon fout fò de pou, ebyen yo te vòlè machin sa, lè yo te kidnapè yon anplwaye an dedan enstitisyon an nan mwa oktòb ki sot pase a la. Donk ou wè lè mesye yo fin kidnapon moun, Konprann byen wi yo fin kidnap on moun a tout machin yo ale ansanm avèk machin nan bon m espere pwochènman donk lè yo kidnape yon moun si sa ta rive mezanmi tanpri si sa machin oubyen si se machin sèvis de leta oubyen enstans tanporè nenpòt stil de machin li ta ye kominike popilasyon an plak machin nan l ap trè trè zenpòtan donk frè se sè byeneme machin sa se pou fout fò de pou sou sa bandi yo te ye a. Se pandan yo te kidnape yon anplwaye andedan enstitisyon an nan mwa oktòb la, mesye yo tou pran machin nan e viktim nan, moun yo te kidnape a, pou l te arive soti, yo te depanse yon total de 550 mil goud an echanj pou liberasyon l. Donk frè e sè byeneme, Se nouvèl ki konfime ebyen se yon responsab food for the poor ki fè lapolis konnen sa wi machin nan se machin nou men se lè yo te kidnape yon anplwaye andedan an nan mwa oktòb la ke nou vèse yon sòm de 550 mil goud an echanj pou liberasyon l ebyen se lè sa bandi yo te arive Pran machin nan e pou wè, aktyèlman la yo ap fè lapli e le bo tan avèl nan tout lari a, kontinye kidnape moun itilize menm machin sa. Ebyen fòm di nou lapolis li menm kontinye ap opere nan baz 400 mawozo, yè ankò plizyè bandi soti blese. Donk frè se sè byen eme, dosye inifòm lapolis sa, lap enpòtan wi pou yo chanje inifòm lapolis la, paske frè se sè bagay la konplike. Epi tou, nan dosye inifòm lapolis la, m ap mande tanpri, enspeksyon jeneral, si n ap chanje inifòm lapolis la, tanpri, mete plis estrikti ladan. Mete yon bagay kòm si, menm si moun nan ta eseye fè yon fek inifòm polisye, men, depi popilasyon an ap rive sou li, l ap wè sa son fek. Eseye wè kòman n te ka fè yon inifòm ki gen de endis ladan. ke moun pa bò isit pa p jwenn, menm si yo ta eseye fè tout bagay pou wè kòman yo te kapab refè inifòm polisye a, depi popilasyon an rive l ap wè sa son fek. Men sa ki konn pase tou frè e sè, menm fek inifòm lapolis sa, Dèfwa, si chen rakonte w rèv li, ou p ap mache nan nuit non. Ebyen, se menm moun anndan enstitisyon an k ap fè fek inifòm. Gon seri de manifestasyon frèzesè, m konn ap gade, m konn al kouvri manifestasyon, w ap gade yon seri de inifòm ki sou polisye. Ou wè sa yo pa inifòm lapolis vre. Ou wè se koud yo koud yo kèlke pa epi yi bay yo. Atò, pa genyen, enspeksyon jeneral pa an met pye l atè nan lari a pou l wè sa son bon polisye, sa son fek polisye. Non, frè se sè byen eme. Lè l nan lari a tou l pa janm pase pou l wè kòman polisye yo poste yo, kòman yo, kòman yo ap viv, kòman yo ap pwoteje ak sèvi a kòm se sak djòb yo. Donk. Frèzesè, konprann byen, gon seri de inifòm wap gade, inifòm nan tou pete, li mal koud, wap gade manch lan, menm jan avè baay ki koud sou pay. Non, mezanmi, un peu de sens de l'humour, enspeksyon jeneral. Donk, se menm yo menm ankò ki konn ap fè fake inifòm nan, Epi sa w tande a se moun sa yo ki se fake polisye ou konn ap gade ki pral tire sou manifestan yo menm ankò wi ki prepare plan yo yo pral tire sou manifestan frè e sè apre sa pou yo fè w konprann ke se rè lapolis ki tap tire ki tap fè sesi ki tap fè sela donk frè e sè mwen m konn ou gwo politisyen nan peyi dayiti gwo politisyen gwo jounalis devan letènèl lè w tande l di w l pral boule l pral kraze se gwo koze E poutan la bon repo l konn ap koud yon ekip inifòm lapolis. Donk, moun sa yo k koud inifòm, mete sou yo, pran pòz polisye yo, pran lari a pral nan manifestasyon, sa w tande a frèz e sè byeneme, se menm moun sa yo ki pral tire sou manifestan, apre sa pou yo di w lapolis t ap tire sou manifestan. Dèfwa lapolis konn kanpe, bon polisye a konn kanpe nan lari a, li pa menm sou bò yo menm. Epi sa w tande a blow! Zen pete, yon moun pran bal yo di w lapolis ki tire l. Men, lè n ap fè sa, m panse se gwo mal ke n ap fè peyi a paske lè w gon enstitisyon lakay ou, se vre ke anndan enstitisyon an pa gon amoni, yo pa fon sèl pou fè travay la pi pwòp, men ou menm antanke sitwayen, antanke politisyen, jòs pou enterè meskenri w ap defann, Ebyen sa w tande a, ou fè tout vye bagay jis pou kapab di prezidan sa pa bon, se li k met ensekirite etsetera, tandike ou menm anba raje a, ou nan kout inifòm lapolis. Donk ou ka sezi wè frèzesè byeneme, inifòm sa yo ti konpè a jwenn nan, e pa bon inifòm polisye. Anndan machin nan wap wè ki valè inifòm lapolis ki ye. Lap enpòtan pou n chanje inifòm. Men nou ka toujou chanje inifòm sou chanje inifòm, men fò n striktire. Gon seri de polis yo konn wè nan lari a, yo san nimewo. Yo san nimewo, fò n fon bagay ke se sèlman lapolis la kap genyen l. Se nan enspeksyon jeneral li soti. Ou byen tou, si tout polisye nou nap striktire bagay la, met kamera sou polisye yo men, nou pa ap janm fè sa paske lè n bezwen polisye al akonpli misyon pou nou tou, e byen lè konsa imaj la ap pran lari, lòt gwoup pa konnen. Men mezanmi, si nap fon travay, ann onèt ansanm ak lavi nou sa ap trè zenpòtan. Eyy! Frè se sè byeneme pandan map pase m tonbe sou ti foto sa. Ayy mes chers diaspora, mes chers fanatiques ah Koman nou santi nou? Ansyen moun mwen yo, koman nou santi nou la? Eek alon lavi sa papa, koman nou santi nou? Aton, se pou jan de moun sa yo manman m tap fou a frères et sœurs? Humm! Gade pye pantalon an non frèz e sè byeneme se pou jan de moun sa yo ke manmanm tap fou a lepòk adje lavi sa ooh aayy sa vle di se pou jan de moun sa yo frèz e sè manmanm tap fou oh non mezanmi oh non gade pye kanson nèg yo wi Tout twal nèt wi epòk twal pat chè. Antouka! Tan yo pase vit e anpil moun toujou espere ke tan sa yo ap retounen puiske se te pi bon moman pou yo. Men, kòm nou etan done nou konnen tè a gon bout pou l rive, nou pa ka anpeche sa fèt. Donk, ann kite e lavi a fè chimen li pandan ke nou menm n ap aranje nou e non sèlman sa tou n ap lapriyè. Pandan n ap jwi lavi nou epi tou n ap renmen pwochen nou se trè enpòtan. Frè e sè byeneme jan ke m te anonse ou ebyen Daniel Foot frape fò. Daniel Foot ki se ansye anvwaye Lèzetazini nan peyi Dayiti a, adje lavi sa o, ebyen aprè yon bon ti tan li deklare ebyen administrasyon Biden nan di l prè pou l soutni akò Montana a. Donk, si l di l ap soutni akò Montana a, siman, ebyen, ara e akò pou gouvènans apeze a, sa tonbe. Pa André Michel la choute, Ariel Henry prale tou. Donk, frè e sè byeneme, pou administrasyon Biden nan, ebyen, akò Montana a trè zoptimis pou ke yo kapab rezoud kriz peyi Dayiti a. Daniel Foot li menm li panse ke gouvèneman ameriken an dwe favorize sa e non sèlman sa tou degaje yo pi rapid. Ala traka pou lave kay tè papa, ala traka pou nèg kap bwè lèt bon gou. Humm! Antouka, nap rete swiv pwiske nou konnen peyi pa bor isit. Jounen jodi a gon desizyon k pran, demen si Dye vle w tande yon lòt, pa rapò ak deklarasyon anbasadè ameriken an nan peyi Dayiti, Kenneth Merten, donk frè e sè byeneme n ap rete konekte, depi gen update n ap toujou la pou nou fè w konnen. Frè e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, eeyy! Yon sòlda atè. Je répète, Yon solda atè! Rete rete rete! Ann swiv videyo a. Adje lavi sa ooh Kòman w tap santi w pandan w poste byen poste konsa Epi w met jenou w atè frèzesè eeh Ou met jenou w atè ou mande fanm nan maryaj epi li pase l gada wo l gal anba epi l kite w atè Kòman w tap santi w nan mwa novanb sa Pou jan lavi sa di Pou jan bagay yo rèd mesye epi w wè fanm ap kouri kite bag konsa Non mesye, eksplike m kòman nou tap santi nou si nou yon fanm fè nou sa. Si w chwazi gade non desann nan pye l, met ajenou, ba l bag epi pou w wè li vire l kite bag la konsa. Nap kite tou. Hein? Di m kòman w tap santi w nan moman an pou w met ajenou. Pou bay yon fanm yon bag epi wè se sal fò. Antouka mesye, fòm di nou, lè ke nou santi fanm nan pa tèlman twò renmen nou, non nou pa bezwen fè tout estera sa, nou pa bezwen fè tout e lodjans sa yo mesye. Donk, asime nou avan ke fanm nan santi kèlke choz pou nou, avan nal met je nou atè. Pase depi nap met je nou atè, map di nou gon solda k ret atè. E pou wè solda bese vre. Solda pa leve frères et sœurs mais c'est quoi l'histoire Solda bese solda pa leve Nou konnen règ gramatikal sa a de vèb se suit le second se men a lenfinitif Men kouman cheri a antre yèswa lakay la wi frères et sœurs Ann gad videyo sa a.
Kay! Li di m konn ti wote mwen retounen nan wap.
M pa bezwen wè ki kantite nèg ki antre yè swa konsa. Yon wikenn ret yon wikenn, nèg yo al pran plezi. Kounye a la, gade kòman yon nèg antre nan yon kay. Li leve l al bwè tafya, sa w tande a, yo youn pa ka pote lòt. Lòt la ap bay lòt la lebra, sa w tande a, l pase pa anlè, l vide atè tou. Mesye, lè w sou se bèl bagay wi frè e sè. Son bèl eksperyans wi lè w sou. Kounya la maten an byen bonè, kit ou vle l, kit ou pa vle l, fò w leve pou w al travay. E la bagay la di a wi. Antouka, ki vivra vera, men ki moura kakara. Paske lè w gade anba boutèy la ou wè l di w dechaje l nan tèt ou. E depi se wikenn. M pa kache di w, w ap dechaje sa nan tèt ou. Se pa blag. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen jan ke m te anonse nou, nou raple nou dènyeman la a, gen yon ti pitit ki te antere epi selon deklarasyon yon ekip misyonè ki te debake nan komin Lyankou ki soti Gonayiv, yo fè konnen ke Bondye te voye yo pou yo ale nan simityè a nan Lyankou pou yo al resisite ti pitit la puiske puiske souf la bat anndan simityè a e l leve chita l pa nan sèkèy la ankò. Donk tousuit aprè frè e sè yo te rive nan simityè a kraze sèkèy, kraze kavo a epi pran timoun nan soti ansanm ak li. Donk ou kwè se koze nan peyi Dayiti? Ebyen frè e sè byeneme jan wap gade foto sa la tripotay fè konnen ke yo retouna ti pitit nan simityè ankò. Eske se mouri ti pitit la mouri? Bon de tout fason nap kontinye bouske enfòmasyon poun konnen kisak pase nan fim sa. Men de tout fason map chonje gran grann mwen. ki te fin mouri frères et sœurs ki vin mouri 3 jours men w konnen nan zòn lakay se zòn ki frèt men sanble granmoun nan m pa konn si se an koma li ta koma kay debarase pye y frèt men ou santi rès kò a poko fin frèt toujou frères et sœurs oh oh aprè 3 jou yo rache yon fèy tòl anlè a se granmoun nan kay debarase moun ap kriye tout moun wè granmoun nan mouri pa fè souf li pa bat anyen. Yo rache yon fèy tòl anlè kay la nan mitan kay la. Bon, gran moun wè la gen koze pou konnen. Lè yo fin rache fèy tòl la nan mitan kay la, kat mesye pase anlè, epi yo anlè a yo ap rele gran moun nan kote l kouche nan sal la. Lè yo fin rele l, ebyen mesye yo pral desann, lè yo fin desann yo pral ouvè pòt la, epi gran moun nan pral leve l pral chita. Ou kwè se zen dan la repiblik? Lè granmoun nan leve li chita, se ke li gen ta achte tout preparasyon ki tap fèt wi frèz e sè. Lè granmoun nan leve li chita, ebyen sa ki pral pase, granmoun nan pral di, humm, m anvi manje yon ti fig mûr. Ou tande sa l anvi manje? M anvi manje yon ti fig mûr. Antouka, dosye nan mòn, dosye resisite moun, son bagay ki, son bagay ki ekstraòdinè. Epi sa w tande a, Granmoun sa a, li pral viv senkan avan menm li te resi mouri pou tout bon frè e sè byeneme. Byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken. Ayiti la repiblik dè koken, apre yo fin touye Desalin, Eske w konnen sa yo te fè ansanm avèk madanm li paske Desalin te gen pitit li te gen madanm? Ebyen se sa ke m pral eksplike w la. Aprè lendepandans, yo fin touye Desalin, papa nasyon an, madanm li ki se Marie Claire Heureuse, li te konplètman abandone pa leta ayisyen, byen ke Petyon li menm ki te fin fè konplo touye prezidan, Li pral ekri yon lèt voye bay Madanm Desalin nan dat ki te 19 oktòb 1906 la, 2 jou apre, ladan l li jistifye asasina, apre li fè yon bann pwomès ansanm avèk Madanm Desalin ki pa respekte. Frè e sè byeneme, ede m konprann byen. Mwen m bezwen konnen plis sou istwa Petion. Eske Petion son ewo tandike li fin li touye papa nasyon an? Eske l son ewo? Poukisa li nan tablo ewo nan peyi Dayiti yo? Non ban m detay sa paske m pa ka konprann pati sa. Koman fè frèzesè byeneme n ap chante la Desalinyèn epi sou ki drapo? Sou drapo Petion. Nou tèt anba. Piske Desalin se drapo nwa e wouj epi Petion li menm li vini l fout ble e wouj. Men se kwa listwa, nou tèt anba. Poukisa lè Desalin mouri epi Petyon pral mouri, yo mete kò yo preske menm kote? Nou gen madichon nan dèyè nou toujou. Non, frèz e sè nou gen gwo madichon nan dèyè nou wi. Adje lavi sa o, se pa blag, se pa jwèt. Donk, ebyen, apre Petion li menm, li fin voye lèt sa ladan l, li jistifye asasina, e non sèlman sa tou, li pwomèt ansanm avèk ansyen madan Desalin nan, e, anpil bagay, malerezman li pa p respekte l, ebyen, yo trete Desalin tankou yon delenkan. Èske w tande de koze? Lè yo fin touye l la wi, yo trete l tankou yon ti delenkan. Menm jan ou wè Andre Michel jounen jodi a tap fè pou Jovenel la. E se yo ankò ki pral fè konplo pou touye Jovenel nan sitiyasyon parèy. Ebyen se sa tou yo te fè Desalin. Lè yo fin touye Desalin, maten la m tap eksplike nou, ebyen Desalin rele chèf jeneral la pou l di l konsa, mete lòd nan administrasyon aprè sa, milat. gwo fonksyonè nan peyi a pral akize Desalin de tout mal fonksyonman administrasyon yo. Donk, nou kapab konprann frèz e sè, apre Desalin fin mouri, ebyen yo voye lèt sa bay madanm ni, yo ap jistifye asasina, e vann Desalin ki tap batay ansanm ak yo, Pou lendepandans, yo vann li tankou yon ti vwayou, yon ti delekan, se bagay moun li tap vòlè ou byen se dezòd li tap mache fè nan peyi a. E kòm premye enperatris peyi Dayiti a, li pa jwenn okenn privilèj ni nan gouvènman Petyon an, ni nan gouvènman Bwaye a tou. E byen an out 1943, 37 an apre yo fin asasine anperè a, Epi gon lòt gouvèneman ki pral monte e gouvèneman sa son gouvèneman pwovizwa Charles Rivière.